Kòm nèg an. Nan moman karantèn nan nèg te pi byen pase. Bon nou te tèlman byen pase nan moman karantèn nan bon konnya la nèg pa nan travay pa gen okenn zo k tonbe pa gen anyen menm. Mwen chè fo m menm depi nan mwa desanm depi nan mwa desanm ki te 2000 2019 la wi moman karantèn sa frape nèg. Nèg ki nan moman karantèn byen di. Mwen chè pou blan yo ban nou pwoblèm pou kach nen. Kòm konnya m wè sa pa egziste ankò. Menm sa m te gen vye sa la kòm si m wè sa.

Frèm pozem la e jere map jere map veye yon nèg ki pase la baz epi m dirèk li fèl banm tout sak sou li baz. E yo fè bagay sa yo wi. Sa vle di lè w di dirèk la kouman sa sa vle di m pa konnen m pa twò konprann dirèk la. M pa konprann dim non sa sa vle di.

Olye de sa, m gon lòt panse pito. Olye pou nou ta pou nou ta fè bagay sa pito pito nou kreye yon estrateji pou nou bon sou yon moun pito. Ou pale de Paske, paske m pa renmen twòp, sa vle di pou al fouye moun nan bagay pa, gen prizon nan bagay sa yo, gen mouri nan yo tou tou. Sa vle di nou ka nou ka annik mete yon estrateji, nou bat nou gen kèk dyalòg, nou ba moun nan dyalòg, ou pa konprann non? Sa vle di nou nou met anpil panse apre sa pou nou ka bon sou moun nan pito. Banm diw, lè wap pale de sa, lè wap pale de sa jiska mentnan mwen m pa yon, m pa konprann e m jisteman fò w konnen m pa gen ase kapasite pou sa, de kisa w vle pale menm?

Kèt genlè m pral tiye tèt mwen. Defwa m domi m bliye fèmen zye m tèlman m gen pwoblèm oh jezi papa di yon mo pou mwen non kisa pou m fè le maten an la se sèl mizik map tande hein moun rele m m met telefòn nan tèt anba pou resevwa apèl la m pa konn kisa pou m fè m santi m vle fou m pa konn kisa pou m fè bagay yo difisil hein bagay yo difisil nan peyi an m pa konn kisa pou m fè m santi m devalorize nan peyi an.

Amen rezolisyon an pa lot bagay map priye Bondye epi tou map kwè nan tèt mwen konprann map kwè nan tèt mwen men map mache m konnen ke m gen yon rezolisyon anm. Bel bel leson mesye yo la mesye chak fwa nèg entèlijan mesye ana mesye depi maten m rete m grangou mesye menm yon ti dlo m paka pran. Monchè non bay ou paka konsa monchè Fòm pozem la monchè Fòm pozem la kanmenm kanmenm fòm jwenn yon nèg brasem monchè oh

Jan mò la mò sanble yon nèg ki gen anpil pwoblèm. Paske, èske pa gon fanm e ki te nan kont avè avè mennaj ou a? Jou katan yo te pete goumen, yo te pete goumen tout bagay te mal pase. Ou vle di baz, kòm si ou son nèg ki gen anpil pwoblèm, e avre? Premyèman, ou te gon bous ki te pèdi avèk trèt menm pèson. Pa vre? Sa vle di frè m, mwen konn son moun, mwen son moun gen anpil konesans nan tèt mwen. Wè lakay mwen, m pa monte drapo. M pa fè travay lakay mwen pou mwen. Sa vle di mwen se moun k ap mache nan lari kòm si m ede moun. M pa nan pou di m pral nan e pran kòb nan moun non. Sa vle di m ap ede w gratis. Sa vle di mwen menm la pou m ede moun. Bondye voye m pou sa. Sa vle di frè m, m vle fè yon estrateji avè nou. Sa vle di, m wè nou sanble nou gen anpil pwoblèm frè m. Wè de ti wòch sa yo la, de ti wòch sa yo, wè sèl sa yo ka jwenn solisyon nan yo. E sèl de mo m pral di nan yo, kounye a. Ou menm frè m, bon m pa konnen èske sa deranj ou pase m wè w kòmsi m wè w, ou mèt ouvè kò w, ou mèt ouvè kò w, sa vle di m pa fè sa pou lajan tou, ou konprann m pa fè sa pou lajan tou, men frè a tou, malgre gen anpil pwoblèm, li te ka al lakay bò kò, bò kò te ka manje lajan l pou granmesi, w ap pran yon pou li. Ou wè? Sa vle di mwen menm, kòmsi, mwen menm sou wè m nan m toujou al legliz, m toujou legliz, ou konprann, sa vle di kòmsi Bondye met sa nan panse m, mwen m pa pastè m pa anyen men kòmsi mwen menm, apre anjou se mwen menm, ou konprann, sa vle di wè de ti wè sa yo la. m vle fè nou vin solisi nou avè yo. Ou tande frè m? Kòm si, èske ou enterese? Bon, pa gen pwoblèm. Ou enterese?
Wi. Bon, ou plis ka enterese paske pou gen plis pwoblèm toujou wè ankon. Frè m, e, m ap pase yon egzamen ansanm avè w. Ou menm, ou ap pase yon egzamen. Premyeman. Misye ap ba w tout sa li gen nan pòch li, nan pòch li, tout sa li gen sou li. Ou a konprann? Tout sa li gen, menm kèpi a menm. L ap ba ou l, dekwa ou kenbe, li al jete wòch li a. Pase si al jete avè bayo nan men li p ap bon. Ou konprann? Sa vle di lè misye fin al jete sa yo, kounye a ou menm, lè li fin fè pa l la, kounye a ou pral bay sa yo k nan men l lan,